Nou salye tout moun, nou di bonjou, bonswa, depandamman de lè ke ou menm wap gade nou an. Jodi a se yon gran plezi pou nou ansanm avèk ou, e menm jan ke li menm nan li toujou ye, e pou ke nou menm nou prezante w sijè yo, e prezante w titoryèl yo, se toujou ansanm avèk kè kontan. Jodi a nou pote yon sijè ki vrèman enteresan pou ou menm jan ke nou toujou fèl la. Byen avan ke nou prezante w sijè a e nou ap felisite ou menm ki te deja abòne ansanm avèk chanèl youtube la. E ou menm e ki ap gade ki poko fè sa e nou ap mande w pou ke ou menm ou kapab klike sou bouton abòne a sou bouton subscribe la. Epi aktive notifikasyon an pou lòske nou lage videyo yo pou ke ou menm ou kapab youn nan premye moun ki wè yo paske nou toujou lage sijè ki cho, sijè ki enteresan e sijè ki trè edikatif. E jan ke YouTube li menm nan li voye email la pou nou, li voye mesaj la pou nou pou ke li menm li kapab felisite nou. Pou kantite moun ke nou deja genyen, ebyen, jan ke YouTube te ba nou konsèy la pou ke nou pataje ide a, pou ke nou pataje nouvèl la, ebyen nou pataje nouvèl la. Se yon sijè ki vrèman vrèman entèresan ke nou pral prezante. Ou kapab mete yon miniature sou yon video ke ou menm ou genyen. Sou YouTube spesyalman. Pou ke ou menm ou kapab fè sa, premyèman ou dwe enstale yon aplikasyon ke yo menm nan yo rele YouTube Studio. Mwen menm mwen te deja gen li enstale epi ou antre ladan. Lòske ou fin antre ladan, ou antre Pa ale a la, ou klike la, ou ale nan ansanm de videyo yo. Lè w antre nan ansanm de videyo ou, epi videyo ke ou menm ou bezwen mete minyati an sou li an, osinon ladann nan, ou klike sou li. Tankou pa egzanp, mwen menm mwen bezwen mete l sou dènye videyo ke m gen anba nèt la. Antre ladann. Lòske ou fin antre ladann. Wap wè yon ti bouton anlè nèt la ki se yon ti kreyon ki se ikon edite. Edite sa vle di yon modifikasyon ke yo banm posiblite pou mwen fè. M klike sou ikon edite a. Mwen antre ladann lèm fin antre ladann sou video a menm wap wè yo make edite minyati fanm nan li ann espanyòl li make editar miniatura mwen antre ladann lòske m fin antre ladann pa defo youtube li menm nan li ban mwen li pwopoze m 3 minyati apati de video a. Ebyen, men, mwen men minyati ke m bezwen mete a son minyati ke m fè. Ebyen, pwiske minyati ke m bezwen mete a son minyati ke m fè, ebyen, m ap klike sou minyati pèsonalize. Minyati pèsonalize a, li menm, avan tou pou mwen antre la dan, pou w kapab benefisye opsyon sa, dabò, fòk YouTube ou a li menm nan. li valide osinon ke li menm nan li verifye. E nou gen pou nou fè yon video pou nou montre kòman ke ou menm ou kapab verifye osinon valide yon kont YouTube, yon chanèl YouTube. Dabò pou fè sa, ou klike sou minyati pèsonalize. Lè m klike sou li, epi li menm nan, li ban m aksè ansanm avèk aplikasyon e kote ke m kapab galri. telefòn nan osnon galeri foto e laptop la pou ke mwen menm mwen kapab seleksyone foto a tjaw mwen seleksyone foto a li banm tout foto yo la m seleksyone sa ke mwen vle a m seleksyone l epi li menm nan li paret konsa epi mwen ale anlè nèt la mwen fè seleksyone apre pa anba tit la tou si ke mwen vle modifye tit la m fè modifikasyon nan tit la si ke m fè m vle modifye. Fè modifikasyon nan deskripsyon an. M fè modifikasyon nan deskripsyon an. Kòm mwen pa fè sa, pito m ale, m fè sovgade. Men kòm pa m nan lespanyòl, li make Gualdal, m klike sou li. Ebyen, w ap wè ke li menm nan minyati lan, w ap wè li menm nan, li gen tan ok. Minyati lan ki sa ke li ye? Se premye foto, osinon premye imaj ki ap parèt byen avan ke ou menm ou pleye videyo a. Nou di mèsi ansanm avèk ou menm ki tap gade nou se yon gran plezi pou ke nou te prezante w sijè sa avan nou ale nou ap di w menm jan ke nou toujou di w la abòne ansanm avèk chanèl la aktive notifikasyon pou w ka toujou jwenn plis videyo tchaw.